Sa kap fèt bonè? Monchè nou bèl e byen anfòm men e bò kote paw?
Monchè nou trankil e. Malgre nou gen anpil ti pwoblèm teknik.
Se sa nou wè, nou pa t prevwa sa non, men ou konnen depi se teknoloji bon. Ou dwe atann a tout bagay.
Yeah, so ou konnen bon, m vle moun yo konprann sa, se yon live, se yon Facebook live, donk m pa vle moun yo met nan tèt yo ke e tout bagay pral perfect, tout bagay ap pase pou ap pase byen. Gen anpil bagay ki pa depann de nou, ki depann de teknoloji an, ki depann de yon pakèt paramèt ke nou pa gen kontwòl yo. So, avan menm ke m kòmanse e make video, so m ap mande tout moun ki anba live lan, pataje live la. So, li trèzenpòtan.

Mwen kontakte w pou mwen envite w nan show lan, se donk e bon bagay pou ou te vrèman prepare w pou li, ni ke w t ap atann. Kijan w te resevwa envitasyon an?
Amen. M pa t atann reyèlman, men se te koul e ke m pa t ka di w non tou, ou konn depi se bagay pozitif, donk m panse ke m dwe, m dwe, m dwe, m dwe pote la men fòt, ou konprann bro?

Rodolphe Bord, m panse ke m ne wanament, m pa fèt otrou, amè m vin otrou tou peti, men m konnen sou tankou se moun otrou, men m pa fèt otrou, m pa ne otrou, men pou tan m veki otrou, m panse ke... Monchè, yo di kote, yo di kote w fè plis tan an se moun lòy. Wi, se la m veki plis tan menm, imajine w m veki preske anviwon 17 an otrou. 15, 15 a 17 ans, yon bagay konsa. M vekye yo tou, bat m panse ke m se moun yo tou, men m pa ne yo tou. E, m se yon orphelin de père et de mère, donk m pa rekonèt manman m ni papa m, a men yo te mouri lè m te peti.
Monchè m pat konn sa non, m pat konn sa non. Ou pa ka konnen, si m pa di w moun li pap konnen, e apre sa m fè lekòl klasik mwen, segondè mwen kay frè, ou te lekòl kay frè an tou, nou te konn kwaze wè sou lakou, byen ke nou pat kondisip.
M te gen yon ti jan pi avanse pase w, m te gen yon ti dèlè. Wi, w te gen yon ti jan pi avanse pase m. Apre sa, m te kite kay frè m, m t al Philippe Guerrier, m te tèmine etid klasik mwen, tout sa. Epi, kounye a la m Santiago, m te vini pou m al lekòl, tout sa. M poko ale, men m gen tankou rezo k fè m Santiago. M te ka Ayiti jiska prezan pou kriz lan, men akoz se tonton m, m ansanm avè l, m pa ansanm avè l nan kay, men k ap voye je sou mwen paske li menm li se Santo Domingo li ye. Li gen ti bagay biznis lap jere tou apa de konsil li ye li gen lòt ti bagay lap jere epi m la ansanm avèl nap fonksyone nap fè tout sa poun fè nan lòd ak disiplin menn.
Konbyen tan ou gen depi Santiago?
M preske gen pral gen 2 zan anviwon 2 zan.
So ki ki pandan ke lòt bò ou dwe ale pou pou etidye eske ou wè menm menm menm pa kont m etidye lang deja e menm ta pral nan inivèsite an menm m vin pa gen sa an tèt m vin gen lòt pwojè men m te gentan etidye lang e menm panse ke m ap abouti a pwojè m gen yo m panse ke se sa So ou ou ou ap viv an Repiblik Dominikèn e aktyèlman la se ki Se ki, piske o depa ou ta ale pou etidye, ou finalman pa, poko, poko ale a lekòl, ou pran, ou pran de kou de lang, etc. Men se ki pwojè ke ou gen aktyèman nan Repiblik Dominikèn, ou ki fè ke ou mete, ou ka di ou mete lekòl la an poz? Se pa mwen ki mete nan poz. A men m te gen tankou pwoblèm pyès moun ki t ap jere tankou pwoblèm pyès pou mwen pou m al swa pou m regle sa m regle a. Li te yon ti jan swa m kòman m te ka di sa neglijan epi ki te mete m an poz se pa mwen ki te mete tèt mwen an poz. Ou konprann? Ok.
So ki Wap viv avek tonton nan oubyen wap viv pou kòw? Non tontonm se san tontonm kapital mwen menm Santiago.
Ok. Kopye m? So ki ki dènye fwa ou soti tou di non? 2 jiyè 2019. M soti ayiti menm. 2 jiyè 2019, so depi lè sa w pa janm ale Ayiti ankò? M pa janm ale Ayiti. Ok. So Twou di Nò, Twou di Nò pratikman pa manke w? Wè, m pou ale men, m ta dwe ale mwa sa. Sou 1 an, sou 1 an.
Non, m pa lwen, men si m te lwen, si m te lwen m te ka fè plis tan toujou, men m pa lwen.
Ok. Mon chè e ou konnen gen anpil moun ki vin rekonèt ou akoz de mizik. E petèt ke gen anpil moun ki ka pa konnen, petèt gen anpil moun ki ka ap koute mizik ou men ki pa konnen kiyès sa ki ap. Ki pa konnen ke se Manto. Yeah. So depi kilè ou rantre nan mizik?
Amen m komanse yon ti jan bonè tankou nan entèpretasyon lekòl tou sa tankou nan koral m te legliz m te konn al legliz byen avan m te vin pa al legliz ankò m te konn ale m pat fèt m pat konn al legliz depi lontan m te konn al legliz kore pèfome ansanm avèk moun legliz mwen ou konprann. Se de la etan m vin, lè sa m sonje se konpa m te konn chante de ti moun. Apre sa m vin fè rap menm. So ou pratikman s on rapè? Wi, pratikman s on rapè men ki ap eseye fè afro de preferans.
Ok. So, so, so, men ke, se, se kilè ou, ou di tèt ou, ou, oubyen ou, ou, ou konnen ke ou gon talan, ou ka fè mizik, ou ka rape? Se, se kilè ou di tèt ou ke ou, ou gon bagay pou tèt ou ke ou gen talan sa?
M pa, m pa, m pa vrèman raple m, amèn, men tankou m te konn tankou ekri, men se te tankou pwe, pwezi, epi se la m vin wè ke. Menm pwezi a ka al sou beat m ka fè sa paske se pa tout moun gen moun kap fè gwo hit a menm ki pa ka ekri ou konprann.
Ok so m kapab di ke non sèlman pou rape ou se yon konpozitè tou ou ekri pou tèt ou?

So, ou ta di se misye ki pratikman fè tout beat ou? Pardon? Se misye ki pratikman fè tout beat ke ou fè mizik sou yo? Ou chante sou yo? Wè, wè, wè, wè, se ansanm avèk misye m travay, m pa travay ak lòt moun non. M te, dabò se te nan gwoup m te ye, se misye ki te konn travay ansanm avèk gwoup la, epi gwoup la te vin yon ti jan divize, ke nou vin pa fè mizik, se la m vin fè mizik solo, e se toujou ak Roody.
Ok So kilè ou premye fè ou fè yon mizik ou metel deyò?
Premye mizik m fè m te metel deyò, m pat metel deyò non anmè m te fèl se pou yon fi m te fèl a lepòk 2013 yon bagay konsa m te fèl pou yon fi. Nan vin sou bagay fi an. Se bon fi li te ye. Se pou li m te fè l lè m ba li l epi se li menm ki lage afè l men m pa t fè l pou deyò. Ou konprann? Ou fè l pratikman pou madanm ou. Kòman?
Ou fè l pratikman pou madanm ou. Monchè, nan moman li pa t madanm mwen, li te èks mwen.
Epi, ou voye mizik epi li tou vin madanm ou.
Yep mte kontan ansanm avèl m bali tandel paske se te pouli m te mansyone nonl ladanl tou sa epi l te mandem li lèm bali l m pa konnen tankou si se nan pala zanmi pou lap di oh ou pa kite fè mizik pou mwen etc sesi sela li stil renmenm tou sa epi ta sanble l patajel konsa moun genyenl men m pat fèl nan kontèks sa. Daprè enfòmasyon ke m jwenn ke m genyen. Yo di ke 99 pousan mizik ou fè se pou fanm ou fè yo. Eske se vre? M fè 3 mizik solo, m pa mete sa m fè ak gwoup non, m fè 3 mizik solo se 2 pou fi, yonn konsyans. E 2 pou fi yo se lòt la pa, li pa pou yon moun dirèkteman, m te jis fè l konsa, m te just santi yon bagay. Epi m fè l, men premye a se te pou li menm m te fè l. Men paske tout sa m, paske tout sa m fè menm, se paske sa, paske m gen mizik, m plen mizik, ansanm, m gen mizik R&B, m gen mizik pou kont mwen, m pa janm soti yo, men ki la, men se paske se love yo ye, m plis renmen lè se sa, de sa m ap pale, m plis pran plezi nan sa.
Monchè, yo di m ke depi w renmen yon fanm,

Non, m pale avè l de bouch a lorèy.
Ou sur de sa w ap di a? Wè, se pa mizik men, se yon sèl mizik m te fè pou yon fanm men. Non, men e tankou yo di m ou gen anpil mizik ki pa sòti. Kòman?
Wè, m gen yon pakèt mizik ki pa sòti men ki la, sa vle di jodi a la m ka di a m ap mete 2 mizik deyò men se 2 mizik love epi se 2 mizik love paske m gen mizik love ki la. Ok.
So, ki kote ou, ki kote ou wè tèt ou nan 5, 10 an nan, nan endistri mizik lan?
M pa panse a sa. Poukisa? Paske m te sanse ta pral kite l yon lè. M te ta pral kite l, se yon kòlèg mwen k ap fè mizik tou ki te pale avè m pou m pa kite l. Paske m ta pral kite l wi. M sonje yon lè m te fin vag sa, men m pa t gen rezon vrèman ki fè m t ap vag. M te jis chwazi, m t ap vag. Epi m gen yon kòlèg mwen ki te pale avè m, a monchè nou ansanm sesi sela. Patricio, ranje kamera w la paske figi w pa parèt byen. E akoz, ou konnen, e jan m kenbe l la menm, ou konnen li gen kas ladan l m paka depoze l.
Ah ok, ok, yeah, men moun yo wè bout anba a, anba ne w sèlman. Yo pa wè tout ou. M panse ke la y ap wè l. Euh.
Ya la la li plus ou mwen la li plus ou mwen wi. La m bon la? Talè ou te parèt byen la ou bon la ou bon la ou bon toujou bon ou bon la ya la ou bon ou ou pratikman pa vrèman gen gen ou pa ou pa wè tèt ou ki ap chante oubyen ki ap rape pandan 5 10 an ankò. Donk ou pa vrèman panse ak yon karyè ladan. Oparavan, lè m te pi piti, m te panse ak yon karyè mizikal, men ou konnen, kote ou soti a non sèlman tankou pa gen ankadreman vrèman, epi lè pou al jwe pou yon moun, pou yon pwodiksyon, Li deplase moun ki pòtoprens yo li peye yo lajan ke yo mande la a men ou menm se love li mande pou bay li menm ou ka imajine w ou menm tout sa wap fè ou depanse pou fè l nan mizik la e li menm lè pou jwe pou li li mande pou bay love pa kont lè lap deplase yon atis pòtoprens imajine w li peye l kòb ke li mande l la. Se tankou love la wa manje love la.

Èske ou pa janm jwenn yon pwodiktè, moun k ap fon pwogram pou yo jwe mizik la ba w tan pou jwe? Èske se toujou vin bay lòv, gratis? Non, se pa toujou gratis non. M sonje, mwen menm ansanm ak gwoup mwen, nou te konn jwe, nou te konn jwe le plis, plis souvan se festival tou, nou konn jwe kanaval, menm nou te konn fè kòb, men tankou lè son pwodiksyon k ap fè yon bagay an menm li pa, yo pa deside peye.

O mwen wi, li ta yon ti jan ekstraòdinè lè yon moun parèt li ka di ok se nan Senjan l ap vini. Kòm se yon gwo sen e tout moun konn sa, dayè pou moun ki kwè tankou nan Lè Sen Lèzanj yo konnen sa Senjan reprezante pou yo, m pa ret kwè tankou nèg yo te ka fè vil la konsa. M panse ke tout moun t ap toujou gen plan si yo ka chanje pou yo ta chanje l. Men m panse ke jan l ye a li pa bon ditou.
Men ou pa gen anyen espesifik ke ou pa renmen ke ou ta renmen relate? Bon, m pa ka di men kisa m ta renmen fè ladan l, m pa kwè m ap gen pouvwa sa, dayè m pa, se pa nèg ki panse bon. Nou pa pale de ou espesifik, men ou ta renmen wè, gen otorite, gen eli.

M pa konn sa k fè sa men avèn m te fè eksperyans, m sonje lè m premye fè kat mwen, m vote. M vote se te jis pou yon eksperyans men se pa se pa paske tankou m te gen anvi fè l epi ou konprann.
Ok. So men ou vote deja? Wè m vote yon sèl fwa.

M kwè tank a men m kwè nan sa m pa wè Jan moun yo konn di l la m kwè nan sa m pa wè Dayè nou se desandan yo M kwè nan vodou Pòkont m pa konn al swa al fouye vodou M pa konn al kòman men m nan vodou M pa konn al la Tankou m pa renmen lye an men m kwè ladan l

Non, se Jan pa lwa. Se Jan se, se Jan se yon Jan, se Jan, se li menm, tankou se li menm. An pran egzanp, tankou se Jan. Se Jan pa lwa, se Jan se Jan. An se Jan pa lwa? Non, se Jan pa lwa. Se tankou, m ka malad epi monte nan tèt yon moun ke li ka monte, epi li vin di, li vin anonse m pou l di ke m malad. Ebyen, se lwa monchè. Se lwa ki ka monte nan tèt yon moun.
Li pa lwa, li pa lwa, li pa lwa.

Pa poko janm gwo ditou ok. Non non non non non.
Ki pla prefere w?
M on ti jan difisil nan manje, tankou m pa gen pla prefere, men m pa manje tout manje tou. M vrèman pa gen, m pa gen, m pa gen pla prefere. Men m on ti jan difisil. Sa di nenpòt sa k vin ye an ba tou? Non, m on ti jan difisil, e sa k fè m di w sa, m gen anpil manje m pa manje.

Men eske se ti dam nan ki deside ke se li pa dam nan presyon pou ti dam nan sonje se pa Se pa se pa presyon Se pa presyon Li menm li te vle kenbe l M pa konnen pou ki sa men m pat vle Men se pa presyon Nou te pale epi li te aksepte epi nou te fè tout bagay

Ou pa ko pare pou li. Banm de pi bon zanmi len. Koman? De pi bon zanmi ke ou gen.
Amen, m gen plizyè bon zanmi men. M gen plizyè bon zanmi. De pi bon. Apa de fanmi an, m gen bon zanmi m nan fanmi mwen. Apa de fanmi an, m gen Jizo Tarzan, m pa konn si w rekonèt li. M gen Angelo mon premier, m plen wi m gen Herby apa de fanmi an m but m gen moun nan fanmi an ki bon zanmi men m gen bon zanmi. Ok
ki bagay lè w reve nou di mete l toujou fre ou pa janm pa fè menm toujou fre chak jou leve. Bwose dan. Benyen.

Pou le moman, m pa vreman ka di mèt sa. De lontan m te renmen fè lèkti, a men m ka di se sa de lontan m vin pa fè l ankò. Men sa m te konn fè l, m te konn fè l souvan.
Ki premye fwa ou bo avèk yon fi, apre w fin bo avèk li, ou reyalize bèlte li? Kòman? Pou premye fwa ou bo avèk yon fi, se lè w fin bo avè l apre ou reyalize ke dan l pouri, dan l kanni. Non m poko jwenn sa non, m poko jwenn sa. M jwenn tankou, m jwenn tankou like bouch moun ki frèt, tankou bouch la yon ti jan pa gen gou. Men se pa dan kanni.
Sa move wi.

Ke manti a blesem banm li.
Ki tip de fanm ou renmen?
M renmen seksi, m pa renmen gwo fanm nan. M renmen seksi ki anfòm, ki gen e dach, yon ti jan nòmal, m pa renmen gwo fanm. Fanm koka kola?
Ya, yon moun m ka pote, m ka fè nenpòt kisa m vle avèl.

Ou pa vle wè gason?
Kòman?
Ou pa vle wè gason? Se pa pa vle wè gason, gason se patnè men m pa ka gen yon preferans nan gason men. Non men ka gen yon... Jan w di l la tankou gason tèlman ka atire men epi m ka gen yon preferans ladan l. Non, ou pa fè sa monchè, sa ka rive.

Yon kiyès?
Li tankou jan li rive ou wap mache epi yon nèg rive sou ou epi li rajoute yon ti mo pou ou yon fo ti mo pou ou anplis. M pa konpre, m pa konpre kesyon an twò byen.
Mwen mande w èske sa poko janm rive w yon nèg rive sou ou epi li fon ti mo pou ou. Non m sa pa rive m non sèlman sa pa rive m pa konn jwenn nèg deklare m tou m pa jwenn m pa jwenn moun.
M sur de sa e otre jou otre jou m gen yon m ka di yon patnè m te poste yon foto sou story sou story sou story Facebook mwen epi moun nan reponn anba l ou mignon bebe men se yon gason m di

Dènye fwa ou twonpe mennaj ou, se te poukisa? Dènye fwa?
Ou twonpe mennaj ou.
E sa m ka di? Èske m twonpe l?
E yo twonpe w? M pa twonpe mennaj mwen non menn.

Kòman kòman kesyon an ye?
Mwen di ke banm non de twa moun ke lè w tap grandi nan jenerasyon paw la ki te bon flannè, ki te bon jènjan.
A lepòk, m pa konnen non, paske m pa konnen eske yo flannè, jènjan, men e tankou lè m te pi piti m tap grandi m te, m te konn tande anpil non. Se te yon seri de nèg ki te nan Bitoudji, ki te nan Dimilyon. Se te nèg Kervens yo, nèg Kervens ansanm ak tout staff li. Se te yo a lepòk paske m te pi piti ke yo, m te yon ti jan pi piti, se te yo m te konn tande. Lè m pale de Dimilyon w ap gentan wè ki nèg, lè m pale de Bitoudji w ap wè tout ki nèg, se nèg manadjè Djey yo, yon pakèt nèg yo ki te yon klik but se yo ki t ap mennen. Se te non yo tout tan paske mwen m te pi piti. Men lè nou vin ap grandi, nou vin yon ti jan efase non nèg yo. Nou fè sa pou nou fè.
Nou pran plas nou. Mwen menm ak tout ekip mwen.
Mwen men foutbòl, mwen men baskèt. Mwen gade tou de.
Kòman?

M bon zanmi m, m bon zanmi m, nou zanmi vyèy.
Bèl lirèt, banm wè ki bèl anpil menn. M pa konn si w rekonèt li.
Non, se zanmi, se pa fanmi m. Yon zanmi m, bòt li bèl. Ki se Jude Cassie.
Non sa bèl anpil. Bon mwen, Jude Cassie, mwen mwen sou rekonèt Jude Cassie. Darline, li rete kafou a vitya nou bagay mwen sa. Sa va di mwen, sa va di mwen.
Li bèl anpil menm. Mwen se ke li bèl anpil. Kiyès ankò? Plen lòt bèl moun wi menm. Men m vrèman pa ka fè referans.
E jis de ou bay lòt. Ou prèske pa bay anyen wi. M bay yonn wi. Ou fè dommaj.

Mwen men baz pam nan menn ki yon ti jan diferan de lòt yo ki se KGB m renmen konki m renmen sa sa yo konn di ki konkiran e ki konkiran nou an alye si ki tankou si n fè yon bagay ki toujou ap challenge pou l fè yon bagay tou m renmen sa anpil
m renmen sa anpil Alye sir.
Pam nan se KGB ki yon ti jan diferan de lòt yo. Paske de lontan, lè ou nan baz se te goumen, mache goumen pou fanm, mache goumen nan pwogram, etc. But de nos jours ki pa konsa.
Ki lòt baz ou kon? Ki se KGB alye sir. Mwen panse ke se yo.
Yo te sa ou? Ki jan de mizik ou tande?
Mwen tande afro anpil, mwen tande R&B, mwen tande hip hop. Kyes anko? Kyes anko? Kyes anko? Pafwa mwen tande, mwen tande konpa wi, yon ti, yon lè konsa mwen tande zouk tou, paske mwen tande

Oh m mete l, mete l ok. M leve m benyen, m mete l. Nan pita m benyen, sa depan le pi souvan m renmen benyen. L ap soti, li soti pwòp men m benyen, m benyen m pa, m benyen m pap, m pap pete kouri, m pap swiye, m pap jwe foutbòl, m pap, m pap fè spò. M pap fè anyen. Amen.

Mwen renmen kote mwen renmen kote mwen renmen mwen renmen ri sen jan paske mwen konn mwen konn lal le pi souvan bò kote zavi an mwen konn pase tan paske mwen renmen wè lè moun ap pase moute desann devan m mwen renmen mwen renmen mwen renmen anba simityè men ki ki pa ki pa lò kòman
ou konn lè ki di zwa la chat

Ou gen mennaj ou pase?
Monchè, yo anpil wi menn. Yo anpil.
Yon 20, 30, 40? Yo anpil. M pa konn chif la non, men yo anpil. Yo anpil wi.
Konbyen kòb ou gen nan bank nan moman la? Kòman? M pa gen m pa gen kanè malerezman m te gen kat kat de kredi alèn li te pèdi li pa pèdi ak anpil kòb e m pat refèl tou nan moman pou m ta refèl la yo te vin mande fòw fòk ou ta gen sedoula ou konn pyès la se dominiken k genyenl e m pa gen sedoula paske

Yon depi yon depi ou pa renmen kanè, ou pa renmen mele Yo, kanè avèl, sa vle di mwen, depi nan tan 2030, ta sanble m pap janm renmen l. M pa konn sa k fè sa non. Monchè, paske menm alavni, tankou m toujou ap imajine m, menm lè tankou m ta gen, m ta gen pil kòb, pil kòb, mwen ta sanble se koffre fò m ap, m ap still genyen, paske M plis tankou, m pa konnen tankou eske m gen yon asirans ou dimwens jan yo trete moun Ayiti, lè w gen yon kòb labank yo, ou soufri pou li. Non sèlman tankou, ok, an nou pran kriz sa ki gen kounya la. Ou depoze yon kòb labank an dola. Lè w al dèyè l, ou pa menm ka jwenn li an dola. Ou ka imajine w. E si yon dife pete, yon dife pete nan yon kay kote w la? Ou pèdi tout kòb ou wi. Si m gen yon kofrefò menn, menm si kay la ta boule, li p ap boule non menn. Kouvrefe an pa pran plastik, li pa pran bwa. Menm si tout kay la ta boule, pou ranplasman kay la fin soti, m ap ka jwenn kouvrefe a kote li a.
Konbyen moun ou dwe nan moman an la?
M pa dwe, sinon kado a m dwe 50 peso.

Wi bon wi.
Yep. Ewa m bay misye li. Lè di misye fè fè ki tankou. Non li dwe di tankou sil dwe w la. Li ka toujou ba w kòb li. Li ka toujou dwe w kòb li men se pa tankou si prete nan men w. Ba w li ap yon ti jan difisil.
Al sou kò pou mèt toujou pou jete pou fè gade, fè misye gade sa. Prèske sa men ou ka jwenn li wi.

Non men men ou te etène la la kay ou ankò? M pat etène, yo te banm remèd m pran remèd mwen lakay mwen.
Bon e ou menm se te sinon yo pa ale men se pa ou e moun antouraj ou ta la vre? Non non non yon yo kòman m te ka di l se te moun ki te fè m konnen m malad la se te jan ki te moute nan tèt li ki fè m konnen m malad menm jan sa di men ki moun Ki konnen ki kote pou lal avèm paske se li yo ki te banm referans kote pou mal trete a tou. E m tal trete epi m anvi toujou. So sa vle di yo di ou fizik ou pat janm soufri, pat janm genyen soufri? M te genyen paske bò sa te yon ti jan pat ka, m pat ka leve men an, men m te panse ke se mal dòmi m mal dòmi. Paske se nan dòmi m leve m jwenn mwen konsa.

Se te jis yon moun, yon moun ki tap fèm mal, li fèm, li ta dwe fèm mal. Men pa pa pase yo yo yo di fè ou fè baba ou fè lòbèy nan vil lan. Pa pa fè anpil lòbèy men, pa fè anpil lòbèy ke sa. Ok.
Èske ou se kretyen, vodouyizan, ki sa ou ye menm? M pa yon nan yo. An gwo. Sof ke m gen kwayans, m kwè nan lè sen lè zanj, m kwè nan Bondye an menm tan. Men pa kont m pa sèvi anyen, m pa laka bòkò, m pa bagay. Si tankou m malad m konnen ke se la m ale pou m trete, m prale. M pa pral nan fè ipokrizi. Kote m konnen k ap bon pou mwen an, se la m ale pou m gen vi.
Ou kwè nan lèfè lèzòm?

Malo pote machton pwen. Machton lwa mete nan tèt anm.
An ou gade ti nonm jou konsa m di w bòkò? Non, se yon egzanp m di w, m ba w. Yon jou konsa m ka leve m di m ap bòkò. Yon egzanp wi. Èske sa rive w deja?
Kòman? Fò w di tèt ou bòkò pou tò bòkò. Non monchè, m ba w yon egzanp, m ap fè w wè tankou ki diferans ki gen ant lwa ansanm avèk jany.

Ou met rad ou bèl ti jènjan gwo asistan Non non non m pa ale pou kenn bagay apre sa ankò Sèlman m te malad m t al trete se la m konnen m t ap jwenn gerizon m ale m al trete enpi se tou epi m pa janm ale ankò tou. Abou abou ekri mizik ou fè bagay ou pa priye lwa ou pa rele lwa pou ou mèsi ou. Non menm non m pa priye menm Bondye m pa priye paske m pa sonje depi kilè m priye.

Kòman?
Sa poko janm rive menm. Kòman?
Non, sa poko janm rive ou laka bòkò epi wap wap li som nan fòm li som vèvè epi. Kòman? Tande, tande, tande, tande. M te di w, ou te poze m yon kestyon. M pa te vle nan manti ansanm avè w. M di w wi, men m di w men kisa m tal fè, se pa de bagay, se pa twa bagay, se pa pye listò, se te jis m te bezwen gerizon, amèn malè. Eske si wap mouri, ou malad ou konnen se ke se tel kote pou ale pou al pou geri ou pa wale? Mpa wale. Bon, sa se kwa an sou. Ya.
Ki a ki laj ou premye fè sèks? M fè sèks lontan menm. M fè sèks ti moun ti moun ti moun depi nan fè lago. Depi nan fè lago paske m sonje M sonje yon patnè m pap bay non l la, lè m ap montre l fè sèks, m sonje m te gen 8 an, lè m ap kenbe deven l m ap souke l pou m fè l fè, m ta fè l fè dezòd avan l te pitit. Yon patnè menn. A 8 an, a 8 ou konn fè sèks? 8 an lè sa m te gen, m tap fè dezyèm ane lè sa kot frè a menm. M te gen 8 an, m pa bliye. M pa kwè li menm l ap bliye tou. M pa p mansyone ki moun men m pa kwè l ap bliye. Bay gou lè yo ap di a wi. Bay serye. E Junior Rigaud ka demanti m. Junior Rigaud te la tou. Nou te timoun ansanm. Depi nan fè lago jwèt manman papa menm. Eske sa rive w deja pou gon fanm epi yon nèg pase l pran l nan bouch?
Monchè m se pa pase pran m pa nèg pa ka pran pase pran fanm nan menm konsa jan w tankou jan w ta panse a. Ou ka ou ka ou ka m avè l w avè l tou epi nou deside nou pa kapab ankò nou va. Nèg la ap frape m ap frape tou.
Men pa gen afè nèg pran fanm nan menm. Non pran fanm nan menm nan ipa gon mès afè ipap fasil m avèl ou avèl tou lè sa fi a fi a kap konnen
m renmen sa wi lè sa kounye a la se li k konnen kòman lap jere nou tou 2 si nou tou 2 di jodi a la fò nou tou 2 fonksyone lap degajel
èske fanm fanm poko janm kite menm. Fanm kitem yo konn dim vagabon yo kitem. Sa kout de moun nèg ki pase pran lale. Non non non non non Men sak rive Amen m konnen m te konsa M konnen m konsa Sa pa Tankou lè yon moun di m li mal m sezi pou li menm avèk gen fi ki konn di a m Vagnè paske ou pa trete tout fi menm jan ou konnen lè w remari ou te konn renmen ou te konn gen anpil mennaj tou ou pa trete tout fi menm jan menn gen yon ki ka di w a ou santimantal gen yon ki ka di w a ou Vagnè

Merci Makizo pou ton ou merci bonheur anpil respè e m swete pwochèn fwa nou fèt pa twò lontan wap kapab gen pou repase nan kou ankò e mèsi tout moun mèsi tout moun ki te share ki te pataje anpil anpil moun ki ap fè kòmantè mèsi anpil anpil anpil pou atansyon nou malgre e malgre te gen ti pwoblèm o debi li pat pafè men nou konn se yon live E m panse ke nou konprann sa. Mèsi anpil pou tout moun ki banm love la, moun kap ekri m, kap tèks m sou WhatsApp, Messenger. So mèsi anpil tout moun guys. Epi randevou kase pou yon lòt gwo show ankò avèk yon gwo bout tonton e m pa konn si se yon superstar map di l ye m pa konnen men nap gen pou n konnen kyès li ye nan jou kap vini yo la.